Salut tout moun byenvini sou chanèl nou an jodi a nou pote yon ti video pou ou sou trading mwen gentan fin trade mwen toujou trade ant 9 è e 10 è maten an lè nou leve Maten an m on ti jan leve bonè, m anvi m leve anvan 8 è. M leve depi 6 è di maten konsa paske m gen youn nan pitit mwen yo k t ap fè bri. Timoun sa yo pa konn lè moun ap dòmi a lè yo pa konn lè moun p ap dòmi. Epi yo leve nan kabann yo tonbe fè bri. So m leve bonè maten an epi mwen vini sou tchòlk la mwen vin gad sa k ap pase. So lè mwen gade chart la maten an mwen wè ke pri an ap desann ok te gen inflation news jodi an aux environs de 8 heures et demi a koz de sa pri an li ap desann san rete. pandan London Session nan, sa vle di gen Session ki fèt pou Angletè, epi gen Session bò isi an. Session bò isi an, li kòmanse a 8 è edmi, gon premye bagay ki ouvè a 8 è edmi, epi gen youn ki ouvè a 9 è. Sa vle di mwen menm lè m trade, m toujou trade ant 8 è e 10 è. M pa janm fè anpil tan nan chart la ant 8 è e 10 è. Epi se lè sa ki gen plis valyum, ki gen plis volum, ki gen plis kantite moun nan le mond k ap trade. Paske London session Angleterre la avèk session New York session nan yo vin kontre ansanm sa vle di gen plis moun nan market la. Sa vle di si w fè yon trade se swa w genyen oubyen w pèdi byen rapid. Se sa k fè m renmen trade nan peryòd de tan sa a, paske m pa fè anpil tan nan makèt la. So, jan m te di nou an, m leve maten an epi m gade chart an epi m wè l ap dip down, l ap, pri an ap desann. Ok, m di ok, pri a ap desann, pri a ap desann, pri a ap desann san rete. E li te kòmanse desann depi vè zòn inè di maten. Menm anvan inè di maten l kòmanse desann. Kounye a m di tèt mwen konsa, ok, si. Li fè tout desann sa nan London Session nan. Lè w antre nan New York Session nan, se swa l kontinye desann ou dimwens li chanje, l ap chanje direksyon. Ok, kounye a m di la a, m pa bezwen fè ankenn analiz ki prale e konplike, m pa bezwen fè anyen konplike, m di se swa l kontinye desann ou dimwens li chanje direksyon a nevè. Janm di nou an gon bagay ki ouvè a 9 è m pa sonje sal ye New York Stock Exchange oubyen whatever sal ye a li ouvè a 9 è ki ba moun posibilite trade m di ok a 8 è edmi sil pat chanje a 8 è edmi a 9 è l ka chanje choz di choz fèt a 9 è Jan nap gade la, li tap desann, li tap desann, li tap desann. A 9 vè, sa se pa bon time li ye, banm chanje time nan pou nou wè kote New York, New York time, right? A 8 è edmi, lap desann. Ok? Kou li an fè 8 è 45, li toujou ap desann. epi choz di choz fèt, a nevè, li chanje direksyon. Chanje l chanje direksyon an, m senpleman ba l yon ti tan, m di, a, gen dwa se yon fake chanje direksyon. Paske, li toujou ap, si l, si l p ap chanje direksyon vre, l ap fake ou, l ap fè kòmsi l ap chanje direksyon epi l ap desann. M di, m ap ba w yon ti tan pou m gad sa w ap fè. Epi, lè m gade, m ba l yon ti tan tou piti, mwen wè li pa chanje direksyon l ap monte. Mwen rantre nan trade la a pri sa a, 180. Mwen rantre nan trade la egzakteman la. Poum byen di nou, banm moutre nou de ki candlestick map pale nou. Map pale nou de candlestick sa. De candlestick sa map pale paske se lam ye. Ok? So, lèm wè mdi banm bal yon ti tan pou nan candle sa poum wè si se pa yon fake li ye. Lèm gade m wè 15 minutes pase. Li pa chanje direksyon, anpi lè dezyèm kendlsik lan kòmanse, dezyèm 15 minit lan kòmanse, m wè l ap pouse moute toujou, m di a ok, li p ap chanje direksyon vre. M di si l t ap chanje direksyon, li t ap gentan chanje direksyon deja. Sa vle di, sa a se yon opòtinite pou mwen rantre nan makèt la. Vrèman vre, mwen rantre nan nivo sa a, epi sonje sa m di nou, mwen pa janm rete lontan. Sa se yon kle ke li ye. Li se yon day trader ke mwen ye, mwen pa swing trader. Mwen pa trade pou anpil tan, m pa ret nan market la pou anpil tan paske market la li unpredictable. Ou gen dwa panse ke li pral fè de twa jou lap moute ou di mwens lap fè yon mwa lap moute ou di mwens lap fè tout ane a lap moute anpi se reto reto ou wèl chanje direksyon anpi ou pèdi tout lajan w men menm kotem kotem fè lajan m nan kotem envesti lajan m nan fòm fè fòm wè return mwen so mwen rantre egzakteman a 141 pwen 180 mwen fè 10 pips nou konn ti bagay la deja. M pa rete anpil. Ozanviwon de la yo, sa se 11, ann di, ten, ozanviwon de la yo, mwen soti. Ok, ban m fè ling nan pou nou. Ozanviwon de la yo, se ten pip. Nan mwens ke 15 minit, paske chak ti baton sa yo n ap gade la a, se 15 minit ke yo ye. Lè 15 minit sa te kòmanse la a, lè l rive nan 141 pwen 180, mwen rantre, enpi lè l rive ozanviwon de la yo konsa, mwen soti. E soti m soti an, less than 5 minutes later, li rive la a, candle sa a fini, dezyèm candle la kòmanse, Amen twazyèm kendle la kòmanse nou wè ki longè twazyèm kendle la li tou piti men kounya se desann lap desann tandiske pandan lap desann nan la men men mwen gentan soti lontan so mwen rantre a 180 mwen soti around 303 li pa gen li gendwa pa exact janm dil lan paske Lè map trade se computer a ki metem deyò m di computer a banm 10 pips otomatikman m fè 10 pips metem deyò computer a metem deyò pou kont mwen so se konsa mwen fè 10 pips maten an and I'm done for the day everyday is the same song chak jou mwen rantre mwen soti. Fòk nou gen pasyans tou pou nou ap tann setòp nou, pou nou ap tann sa nou bezwen tann nan. Sonje sa m di nou jodi an la a, yè m te di yon bagay, jodi a m di yon lòt bagay ki trè zenpòtan. M di nou m ap fè videyo yo senp kou bonjou pou nou konprann. Mwen tou, yè depi yè mwen di konsa, mwen trade a nevè pou dizè. Men depi uitè Vè zòn 8 tè edmi, mwen gentan nan chat a m ap gade. M toujou ap pay attention avèk sa k te pase nan nuit lan. Mwen leve, mwen wè depi inè di maten, l ap desann. A twazè di maten, se session Angletè la ki kòmanse. A uitè edmi, se session New York la ki kòmanse. Gon premye bagay ki ouvè a 8 è edmi, gon dezyèm bagay ki ouvè a 9 è nan New York Session nan. Sa vle di whatever sa l t ap fè nan nwit lan, gen yon trè trè grand posiblite pou a 9 è li fè opposite la. Sa vle di nan 15 premye minit A partir de 9 heures a li vreman desizif si nap antre nan trade. Paske nan 15 premye minit lan, si lap fè yon fake, lap di w ke se yon fake li ye. Paske lap komanse ale nan direksyon opoze an epi lap kase tèt li, li tounen nan 15 premye minit yo. Si apre 15 premye minit lan, nou wè l kontinye nan opposite direction lan toujou, sa vle di ke, Direksyon ap chanje. Ou di mwens lap gentan bo yon ti tan pou rantre e soti. Sa se basic, basic fason mwen trade. Byen ke mwen pran lot bagay an konsiderasyon, men se basic fason m trade. Gen anpil lot bagay tou paske defwa lem telman fe benefis, M pa trade a nevè sèlman, sitou lè m gen konje, ou di mwens lè mwen off. M konn trade a dizè, m konn trade a onzè m pa pase, m pa trade pas onzè, m konn trade a onzè. Konsa tou m konn leve a twa zè di maten pou m trade. Lè m te fèk kòmanse ap trade, m trade a twa zè di maten. M leve chak jou a twa zè di maten, mwen trade, epi mwen tou rete je klè, M leve, m tou prepare mwen, m soti a 6 zè, 6 zè 10, 6 zè 15 yo konsa anpi m pran wout lan pou m al travay. Anpi, lè m rive nan travay mwen, m trade a 9 è ankò. Dèfwa m trade a 8 è edmi an. Men, si m ap trade yon sèl fwa nan jounen an, mwen trade a 9 è. Paske, jan m di nou anba m repete l ankò, a uit è edmi, gen yon pati nan Stock Exchange New York la ki ouvè. A nev è, gen yon lòt pati nan Stock Exchange New York la ki ouvè. Sa vle di, nenpòt direksyon l te ye nan nuit lan, gen yon trè trè grand posiblite pou l chanje direksyon. Apre 15 premye minit yo. Kote ke li ka fake ou, li fè kòmsi, ou konnen lè yon moun ap jwe foutbòl, li drible ou bò sa a, anpi ou panse se bò sa a l ale, anpi l vire tèt li, l al nan lòt bò a, se menm bagay la. Nan 15 premye minit yo, li sipoze ba w yon fake out, si l ap kontinye nan direksyon l te ye a, ou di mwens apre 15 minit lan, si se pa yon fake out li ye, l ap kontinye moute, l ap kontinye pwolonje pou pi plis. Nan ka sa a, a nevè, li chanje direksyon, 15 premye minit lan green, la epi m di oh ok banm wè si se pa yon fake li ye lè 15 minit lan kòmanse dezyèm candle la kòmanse 15 minit 16 minit 17 minit 18 minit 19 minit m di ok dezyèm candle la ap kontinye m di ok banm bal yon ti tan toujou anpi mwen rantre a 141.80 a price sa mwen antre anpi 10 pips later I'm out se konsa mwen fè menm ti kòb la jodi a. Mwen espere ke nou konprann sa m te di nou an, fason m trade jodi an. E si w enterese a trading, toujou kontinye gade chanèl la, m ap toujou fè videyo enfòmatik, m ap toujou fè videyo trading. Toujou gade chanèl la, epi a la pwochèn.